Zanmi entènot, bonjou ou bonswa, depandamman de a ki lè e ki kote nou pral gade videyo sa. N ap remèsye ou menm ki deja fè pati de kominote sa, ou menm ki pako fè sa n ap envite w fè sa sou videyo sa menm. Abòne avèk chanèl nou an, peze ti klòch notifikasyon lan pou ka toujou rete konekte ak nou a chak fwa nou poste yon nouvèl videyo. Pami kèk gran pwen nou genyen k ap domine aktyalite a nan peyi Dayiti, rale ti chèz ou, moute volim ou ann al tande avè m pou plis detay. Bonjou bonswa tout moun, kèlkeswa kote nap gade videyo sa yon gwo salitasyon pou nou chak, map di mèsi a ou menm ki deja abòne, e mèsi a ou menm tou ki poko fè sa ki pral fè sa kounya, paske si w vle rete enfòme ou gen enterè pou abòne ansanm ak chanèl sa. Gade moun sa yo sou ekran pou n di m èske n sonje yo. Hier m te fon emisyon gen anpil moun ki petet gen lanmou pou moy ki pat kontan men konsa gen anpil tou ki ki on ti kras desu komsi ki ki ki wont paske se pa ta sa yo ta atann de lidè a men ekoute m te di sa nan fen emisyon an alò lè m tap pale de Jean Charles Moïse hier m te di Jean Charles Moïse li pa diferan de on nèg yo rele André Michel sèl diferans ki genyen Se paske André Michel parèt on nèg ki pi byen atikile ke Jean Charles Moïse. Se sa sèlman. Ok? Se sa sèlman wi. Misye parèt kòm si li pi byen atikile. Men misye pa gen anyen kòm si pa gen pa gen diferans. E se sa m bezwen sosyete a konprann. E se dimansyon sa m ap chèche nan lakay tout jèn ayisyen jodi a. M sonje gwo batay ekip sdp men yo sou la men yo la tab konferans men yo la madanm ki renmen joure a li bò kot Andre Michel Nenel Cassy li la tande wi moun sa yo lè yo pran radyo pou yo se eklate yo eklate e lè moun sa yo ap pale ou gon asirans nan sa yap di e pou di tèt ou pou moun kap tande ki pa konprann e se rezon pou lakel jodi an emisyon ti koza ak TT li panike nèg sa yo paske lè sa bon se nòmal nou te pli jèn etc nou potko gen emisyon sa nap fè la gen de bagay kòmsi yo te pase konsa. Men jodi a nou vin grandi, n gen plis matirite. Se nòmal pou n sèvi ak mikwo a pou n ede pèp la. Gade anba yon seri de blofè, vòlò, visye k ap bouske manje. Andre Michel se yon nèg ki k annik leve yon bon maten epi l di pèp la, Jodi a la a tout moun achte ti manje met lakay yo. Paske sourit pap travèse lari a. Paske jounen sa pral move anpil, anpil, anpil, anpil. E le fè ke misye gon fasilite lan kominikasyon menm jan pou l boukannen, menm jan pou l boukannen, misye gon fasilite langaj, ebyen gen anpil moun ki toujou kwè, dayè, yo te bay misye non ti avoka pèp la, li menm avèk André Newton Saint Juste, ke konsa Martelly te rele yo. Ebyen, koute. La bandye a ou konnen moun sa mpa site nan yo papa e limye map met sou yo mpa site nan yo tande eben nèg yo te pran sa kòm zouti politik yo e kòm nou konnen nou gon pèp ki trè sansib nou gon pèp ki atachan tou eben pèp la ki te kanmenm rantre nan sansibilite pa rapò ak fason Martelly te trete André Michel ak Newton, epi se a pati de se moman André Michel pral kòmanse kreye yon popilarite. Mesye tande, André Michel, aprè tout sa misye pale, tout sa l di, ki sa misye te met nan tèt li, te sipoze gen yon tranzisyon, men fòk tranzisyon an te gen yon moun ki dirije l. Yo ale nan kou de kasasyon, yo pran yon jij ki plis ansyen, Se te jij Joseph Mécène Jean Louis. Lè ekip opouvwa te vle negosye avèk opozisyon alepòk, André Michel di ke si yon moun vle negosye, yo mèt ale men nou menm nou pap trayi san pèp la, nou pap krache sou kadav moun Lasalin. Remake jodi an, Pèsòn pa janm pale de lajan petro karibe a ankò. Pèsòn pa pale de li. Nou pap trayi san pèp la etc. Si yon moun bezwen negosye, gen yon sèl prezidan peyi a konnen, se Joseph Mécène Jean Louis. Kiyès ki pat kwè nan pawòl sa a? Jodia si yon moun bezwen pale negosyasyon al wè Mecène Jean Louis. Kareman. Sè le prezidan dezinye pa lopozisyon e lasosyete sivil pou dirije latranzisyon. Kominote entènasyonal bezwen pale negosyasyon al pale avèk Joseph Mecène Jean Louis. Al pale avèl, pati politik bezwen negosye, pale al pale a Joseph Mécène Jean Louis e sosyete sivil bezwen negosye, bezwen pale al pale avèk Joseph Mécène Jean Louis na negosye avèl lap di nou men ki nèg lap met premye minis men ki fanm lap mete al pale pou al gouvènman avèk Joseph Mécène Jean Louis nou pap aksepte okenn moun leve yon bon maten

Yo koken yo mètdam. Epi yo koken yo mètdam. Ekoute, tande la sosyete. Lè w fin tande misye, kisa w di tèt ou? Ou di bon, yon nèg konsa ki deside mennen yon konba e o final nou gen yon sètèn garanti ke nèg sa li ka mennen peyi a a bon pò, Misye pran yon angajman, misye pa dakò pou l negosye ak pèsòn, misye kenbe ba yo. E dayè, se pa premye, se pa kòm si yon kout premye non li fè la. L ap fè plizyè kou, e pa premye kou l fè. Se plizyè kou l ap bay. E ben ekoute, lè n fin kenbe pawòl sa yo, n ap tande André Michel k ap pale. Ou menm k ap tande Bon, menm si w te avize ou pa, ou di tèt ou men a, peyi a gen moun ladan l papa. Sa di anpil moun nan dyaspora sitou, paske wè nan dyaspora se kote moun yo twonpe fasil papa. Yo di m dcpj ap fè ti bagay la a wi dcpj. Eben n ap swiv ou dcpj, n ap gade w, tande. Yo di m alye gang yo panike, tande byen wi. Sa di on moun nan diaspora a surtout kap tande André Michel, li di ah mesye gen anpil nèg la te kòmanse kwè nan misye vre. Pase misye rele tèt li avoka pèp la. Men avoka pèp la. Eben ekoute, André Michel ki fin fè tout dega sa yo, pa egzanp la, se yon konferans, banm tande, banm fè n tande sa l tap di nan konferans sa, tout ekip li la men yo la.

Nan konsèy dè minis pou l pòze pwoblèm nan fò n jwenn solisyon e se sa le HDP enterè jeneral enterè kolektif jodi a nan dwàn sen mak nan dwàn miragwàn moun yo paka fè kontenè si yo voye yon machin yo paka mete yon sak diri ladan l desizyon sa penalize popilasyon an desizyon sa pa nan enterè popilasyon an li nan enterè gran nèg e responsabilite Ricard Pierre Kòm reprezantan sdp nan gouvènman an, nan konsèy dè minis se pou l poze pwoblèm sa a. Paske sdp se lenterè jeneral. Sdp se lenterè kolektif. Se pèp ayisyen an n ap defann.
Se sa k fè w wè, menm si yo eseye kraze n, yo eseye konbat nou, sa pa ka pase! Paske pèp la konprann ke sdp se prensipal pòtpawòl revandikatif. Klè!
Sdp. Jodi a.
7 fevriye 2022, SDP gen yon pozisyon klè pa rapò a dènyè rezolisyon 10 ansyen senatè pran.
10 ansyen senatè se de aktè politik. Sa vle di nan yon kontèks de kriz, fò n pale avèk yo. SDP te rankontre avèk Mesye Lambert kòm ansyen senatè. Nan yon kontèks de kriz, fò n pale avèk tout moun. Men dis ansyen senatè yo manda yo fini depi dezyèm lendi janvye 2022. Manda Jovenel fini depi 7 fevriye 2021. Yo pa gen dwa pran rezolisyon di pote chap prezidansyèl ba yo. Yo pa gen manda sa. Wè, e sa m ap di w? Nou gen yon pèp yo manipile ak fasilite. E se sa m bezwen sosyete a konprann. Se nivo sa a m bezwen sosyete a konprann. Nou gen yon pèp ke nèg manipile e yo fè l nan medya tradisyonèl, Yo fèl egalman su lè rezo sosyo. Kòm si pèp nou an yo manipilel ou pa jodi a la poul boukannen se sèl animatè. Misye gon diskou ke nèg rezo sosyal ap edel pote poul manipile moun. Sa vle di remake misye ap pale li gon gwoup nèg dèyèl kap bat bravo! Bravo mèt la! Kòm kwa sa lap di yo se verite. Ekoute la sosyete. Lè w fin tande, e se menm bagay sa a wi m t ap di nou avèk yon moun tankou Rosemila Senvil peti frè a. Kiyès ki pa t konn renmen tande Rosemila 2017, 2018, 2019 lè Rosemila ap pale, ap diskite kòmsi a ou di peyi a gen yon fanm ladan l. Poutan Rosemila se manje l t ap chèche. Moun pral komanse dekouvri Rosemila se jiskan 2020, 2021 m nèt, 2022 nou pral wè anba Rosemila nèt wi. Aloske Rosemila twonpe vijilans tout moun, nou panse son moun kap batay vreman pou le pèp, pou le peyi, pou la nasyon ayisyèn. Ekoute. Écoutez la société. Kounye a sa k pase? Eske nou pare pou n pran moun sa yo ankò nan figi nou? Epi jiska prezan wi, yo se donneur de leçon. Tande, tande, tande. Jis, jis, tande, nou pa swiv Twitter a pou n wè? Jiska prezan wi n ap pale la a, André Michel, ekip li, Yo se donneur de leçon, Nenel Cassy tèlman donneur de leçon, m pral li yon tweet misye fè pou nou talè e m di w tweet sa si w wè misye fè l gon kote l sòti. E gon danje ki pandye la. E fò m di moun Miragwàn kale zye yo. Paske anba anba gen ti bagay k ap di sou komisè Muscadin. M ap vin sou sa talè. Eske jodi a sosyete a pare pou renouvle, pou resikle? M ta di n mo a men m pap di l. Men eske nou pare pou n resikle moun sa yo? Yon seri de moun ke n voye nan poubèl deja. Kòm si nou nou rejte yo. Eske n pare pou n resikle yo? Nou konn kisa k resiklab yo. Nou konnen yo. Gen pwodui k pa resiklab. Monseyè, se trè enpòtan, yo se yon aktè politik. Menm jan avèk lòt aktè yo, e kòm aktè politik fòk yo pale avèk yo, men ils ne sont plus sénateurs, se 10 ansyen senatè ke jodi a. Ricard Pierre, vous êtes le représentant du secteur démocratique au gouvernement. Nan dènye konsèy dè minis ki te fèt sou manda 10 ansyen senatè yo ki fini, gouvènman a atravè konsèy dè minis pat pran responsabilite l. Fòk gouvènman an pwononse l. E nou mande senatè Otanvyè pou nan pwochen konsèy dè minis ki pral fèt la a, pou l relouvri avèk lòt moun yo, pou l mete kesyon sa an deba. Se pou l reyentwodui kesyon sa a nan konsèy dè minis. Kesyon manda 10 ansyen senatè yo ki fini, e fòk konsèy dè minis pwononse l sou lafen di manda konstitisyonèl. Dè 10 ansyen senatè. Sa pa vle di si ansyen senatè sa yo pa aktè politik. Sdp kapab toujou kontinye pale avèk yo. Paske n ap pale avèk tout moun. Men il est clair ke manda yo fini. E kòm manda yo fini, ils ne sont plus sénateurs, se 10 ansyen senatè. E fòk konsèy dè minis pran responsabilite l. E nou mande yon lòt fwa ankò a senatè Ricard Pierre pou l reyentwodui kesyon fen manda mesye yo nan konsèy dè minis pou ke le konsèy dè minis puisse se prononse de manyè klè, fòmèl sou la fen di manda de sèvis. Sa pa vle di pou m pa pale avèk yo, se son dè aktè politik men n se moun serye yo apa, li byen serye. Sektè demokratik e popilè se enterè kolektif l ap defann. Enterè kolektif.
Jodi a sektè demokratik e popilè li anbrase dosye ona. Wi.
Msye Ona. Gen plis pase 100 milliards de gourdes. Li gen chif tou papa.
Yo vòlè nan Ona.
Yo dilapide nan Ona pandan les 10 dernières années. Rete. Kòb sa a, se politisyen, biznisman, ki soti nan tout kan politik ki vòlè kòb sa a. Ou wè?
Nèg sa yo, yo chak pou yon ti bagay nan yon lòt. Francis Antoine. Youn nan nèg ki gen yon diskou tranchan konsa e li vin a yon pakèt chif. E l diw montre w ke yo ka pwouve men lè w al chèche w pa janm jwenn yo vre. Se Stanley Lucas. Mwen di w, li difisil pou w ap tande Stanley Lucas pou l pa konvenk ou. Pou Stanley Lucas pa konvenk ou, monchè fòk ou pase wo anpil pou l pa konvenk ou. E m gen enpresyon se sistèm nèg yo, m gen enpresyon gen yon laboratwa menm ki pwodwi yo. Paske se nan menm sistèm sa Michel Martelly te bwè Madan Maniga. Madan Maniga gen plis fon pase Micky. Men sou fòm, Micky vale Madan Maniga. Li vin a yon ekip chif ke l pa menm ka pwouve non. Epi l bwè Madan Maniga, l pa gen chif li menm, epi li aksepte chif Martelly bay yo kòrèk, epi Martelly bwè l. Stanley Lucas kap pale avè w la li telman rale chif depi 1804 pou rive 2004, 2024. Tande tande Stanley Lucas em te konn pale a misye wi men mpa pale avè m mpa mpa gen kontak misye ankò sa fè lontan Stanley Lucas kap pale avè w la papa hein ou ka bliye si manman w te mouri wi bon Stanley Lucas kap pale avè w la lè li gade w epi l di w wè manman w ki malad la se Nerline ki fè l malad wi. Epi l fin avè w wi epi l di w wè m ap montre w kòman elit fè l malad si w desann la li te pase tèl kote tèl kote men tèl lajan tèl kòb tèl chif tèl bagay se elit fè l malad epi l fin avè w wi ebyen Andre Michel pran ti bagay wè kounye a li rale yon chif bagay ona pou l ka konvenk moun kounye a moun ki dèyè l yo ki pa gen nivo ki pa konprann se mantò l ap bay epi tout ap aplodi kòmsi misye ap byen pale l ap byen pase poutan se nan tenten nèg yo ap pase nou lasosyete. Eske n pare pou n resikle kalite moun sa yo ankò nan peyi a? Ouvriye k ap travay nan faktori, k ap kotize nan ona, yo p ap jwenn 50 mil goud premye. Polisye, yo peye ona pou yo, yo p ap jwenn kòb prete nan ona. Pwofesè yo p ap jwenn kòb prete nan ona.
Nou pa ka aksepte sa, sa se sa. Ou pa ka pran kòb moun yo.
Ou pran kob moun yo, jounalis yo yo peye ona pou nou tou. Tande wi. Yo pran kob nou.
Yap prete politisyen l. Yap prete biznisman li. Epi yo paka prete moun ki kotize nan ona. Sa son krim. Sdp pap aksepte sa. Eske n tande?
E se sa yo fè yo rayi sdp. Rete. Yo rayi sdp. Sdp pap aksepte li. Si w son politisyen, w son biznisman, w bezwen lajan prete pou fè biznis, al nan inibank. Al nan bnc, al nan Sogeban, al nan FDI, al pran ponya pou 15, 20 pousan. Men kòb ona a, se polisye ki pou benefisye l. Men ou wè l dou kòb ona a. Men li pa dou kòb BMPAD la. Paske misye te avoka Patrick Norame. E nan yon emisyon sou Majik, lè yo kwense l, misye di l pa janm konn Patrick. Men misye bliye si achiv yo te la. Lè n rale achiv misye, men n di men atansyon. Men ou sonje ou tap defann Patrick, ou te di se ou ki te avoka l. Kounya misye di a e bagay lontan, m pa janm konn mesye. Nèg isi, nèg yo koken yo mètdam tout bon wi papa. Ou wè l rale ona, li pap fouti rale BMPAD non, men nèg BMPAD la bò kote l la. Nenel Cassy.

Se pa mwen dil se nenel ki di sa dib e dib wi renol dib se bon baz nenel kasi e nan bay deka li finanse kanpa elektoral nenel kasi lo e yo la pran pòz yo kont oligak yo kont sistèm etc yo kont nèg sektè prive mantò mantò mantò mantò mantò se mwen akout pa gen nivo pou n konprann men yo la sa di yo mete w devan w menm ki se mas pèp la ki pa konprann yo mete w devan pou yo ka gade fent ou. Pandan w wè l chita la e pran pòz pa konn, egare l. E nèg pou pi pè la, nèg ou wè la, Nenel Cassy. Ou wè l pran pòz li la, l pa nan anyen. Yo voye André Michel devan kòm ti chen cho. Ou konn nan tout baz gen ti chen cho. Yo voye André Michel devan kòm ti chen cho. Si gon nèg lè w dwe pè la, se Nenel Cassy. Jan w wè l chita trankil la la papa.

Yo dechennen, yo bezwen manje sdp, paske sdp di, moman an rive pou politisyen nan peyi dayiti, biznisman nan peyi dayiti, sispann anrichi tèt yo avèk lajan pèp. Ok, mèsi anpil. Tande byen la sosyete. Aa Arsène Pierre Louis, e 15 an m gen nan près la, mwen pa ken ti radòtè, fesboukè, tiktokè non, mwen gen 15 an nan près la, ok. 15 an m gen nan près la, 15 an. Avan m te recho m te tòl. Pa gen youn atè a la m pa konnen. Pa gen youn, pa gen youn. Sou an m pa pale de yo, m jis ba yo vag, li pa enpòtan. Men pa gen youn atè a la m pa konnen. Se 15 lane m gen nan près la la a. 15 lane. Écoutez la société. Lè w fin tande yon nèg tankou André Michel konsa, nan tèt ou, ou di bon, Peyi a gen de twa grenn moun ladan l. Poutan André Michel se manje l ta bouske. Lè w tande yon nèg konsa k ap pale. Li deside, fò l kenbe pouvwa, pou l kraze tout règ, pou l kraze konstitisyon, le peuple a le droit de se soulever pou fè respekte la konstitisyon. Epi l serye. E la, se lavoka ki pale. Yon sitwayen ki bloke yon wout pou l fè respekte konstitisyon an, li pa komèt yon enfraksyon.
Yon sitwayen ki mete barikad pou fè respekte yon konstitisyon li pa komèt yon enfraksyon. Non ann kite sa la, ann kite sa. Tande byen la sosyete. Se jis pou m di n ke ou pa ka fè konfyans ak tout sa w tande nèg politik di w. Ou pa kapab. Paske nèg politik la, li gen yon diskou li itilize. Se pou l ka konvenk ou. pou li menm li atenn objektif li. Li osi valab. M sonje Claude Joseph m te di n sa, m te pase l la n sonje, pozisyon l te genyen kont Ariel Henry avan, e lè misye estime ke l pa gen kapasite pou l voye Ariel ale, l al chita pou l negosye ak Ariel e l kòmanse ap voye flè pou Ariel Henry. Nou gen ekip nèg politik ki pa gen nivo pou yo konprann sa k ap pase nan peyi a. Donk, se manje y ap chèche. E sa fè nou menm kòm pwofesyonèl, byen si nou se pwofesyonèl, pa gen okenn ti radòtè, nou se pwofesyonèl. E yo apwouve l deja o papa. Sa vle di ke kòm pwofesyonèl nan près la, fòk nou pran ti tan pou nou reflechi e konprann. Ki kote nou vle ale ak Ayiti menm? Eske moun sa yo, kalite moun sa yo, eske nou pare pou n renouvle yo, pou n resikle yo nan figi nou la a? An oken ka n pa kapab.